Lè m te tande enfòmasyon an, lè m te tande enfòmasyon an, mwen menm kòm jounalis, m te eseye fè demach jounalistik yo, tande byen, ki premye bagay ke m te. Kounye a, e yo montre m yon pakèt lòt chèk ki konn sòti deja sou menm non an, sou non Carmen I. Cantave. Kounye a, mwen chèche konnen ki sa bagay la ye, epi mwen di tèt mwen yon grenn bagay, E, èske se Senatè Youri Latortue sa rive oubyen èske se yon bagay ki fèt toutan? Mwen jwenn ke se yon prensip ke li ye. E s on koutim, s on abitid, tout sa w vle, kote ke pou jere kowòdinasyon biwo e senatè yo, yo toujou fè yon chèk sou non kowòdonatè a, epi se li menm ki kach li e li fè pewòl pou yo. E. Ban m di nou enkonfò mwen nan sa a, ok. Enkonfò mwen sè ke m panse ke l pa nòmal, li pa nòmal pou ke Leta a ap fonksyone avèk kach kon sa. Li pa nòmal pou ke de moun ki, pa egzanp, afekte a sèvis yon senatè, a biwo dè senatè, pou ke nou kenbe lojik. cash la. Paske depi w antre nan lojik cash li riske gen kòripsyon. Depi w kenbe lojik cash li riske gen kòripsyon. Ok. Mwen menm m pa tap fè skandal ke m wè yo fè avèk kesyon sa a. M tap trete l mwen menm de manyè global. Sètadi m pa tap endekse senatè Youri Latortue. M tap jis montre ke. Fenomèn nan pa kòrèk. Sa k ap fèt la pa kòrèk. Pou mwen menm li pa kòrèk. Men sa m rele l pa kòrèk. Nou pral suiv mwen byen wi. Lè ou fè yon chèk sou non yon moun, teyorikman chèk la se pou moun nan. Ok? Teyorikman chèk la se pou moun nan. Lè pa egzanp. moun sa a gen pou l fè deklarasyon definitif denpo l, pa egzanp, men fòk ou teni kont de kòb sa a ki te antre sou kont ou. Si y ap evalye, pa egzanp, kantite lajan ki rantre nan men w pandan ane a, yo oblije teni kont de sa. Èske pa vre, bankye yo? Èske pa vre, ekonomis yo? Èske se pa vre, kontab yo? Eske se pa vre jesyonè yo? Eske se pa vre administratè yo? Paske lè kòb la vini, li andose, li depoze sou kont mwen, men li vle di se pou mwen ke l ye. Ok? Li vle di se, se pou mwen ke l ye. Donk lè kounye a, yo, yo mande m yon etadkont, ok, pa rapò ak kantite lajan ki, ke m rantre, ki rantre sou kont mwen. Men, m oblije deklare tout kòb sa yo. Mentnan, èske kounye a an matyè de kontabilite gen yon kote pou m, pou lè m fin ranpli l pou m di l kòb la pa t pou mwen? Mesye, mesye kontab agreye yo, ede m non. Èske, èske lè m fin ranpli fòm nan, E ke m montre ke ok m gen tan kòb ki rantre, chak mwa gen 200 konbyen mil goud, gen ta, tan, tan, tan, ok. Kounye a eske gon kote lè map fè deklarasyon pou m di kòb sa a se jis sou non m li te pase, li te tranzite men li pat pou mwen? Eske, eske, eske sa egziste? Hein? Eske sa, eske, eske sa egziste? Mentnan, yo di yo pa ta ka fè kòb chèk la sou non senatè a ankò paske senatè a gen chèk deja ki fèt sou non l. Men èske pa gen posibilite pou ke yon bagay ki ekri kowòdinasyon rejyo, m pa konnen, yo ouvri yon kont sou kowòdinasyon rejyonal? du sénateur m pa konnen eske pa gen posiblite pou yo ta fè pou kont sa gen pèsonalite pwòp li epi a se moman la yo fè chèk la nan sena sou non kowòdinasyon rejyonal m pa konnen kowòdinasyon de antouka yo jwenn yon non pou li. Yo fè chèk la sou li, epi kounye a, yo bay chak moun, donk li gen chekye, epi yo bay chak moun chèk pa yo avèk NIF yo, avèk tout bagay pou yo, ou konprann, pou yo pran l, pou ke moun nan antre anndan yon sistèm. Oke? Èske, èske, bon, mwen menm, pou mwen se, se sa k ta sipoze e, e, fèt la. Ok se sak ta ta sipoze fèt la ok e yon zanmi la ki ki ekrim la banm wè e yon zanmim ki dim ke kòb la pa oblije pou moun ke chèk la fèt sou nonl lan epi ou pa oblije mete chèk ki fèt sou non sou non w nan yon deklarasyon denpo euh ok humm ok ok bon ok kounye a men ann pouse refleksyon an pi lwen kòb yo bay pou senatè yo pou kowòdinasyon pou biwo. kowòdinasyon yo. M dakò se kòb leta. Kòb leta e fè m konnen ke menm si se yon goud leta lè w ap depanse l ou gen eksplikasyon pou bay. Lè w ap jere l fò w ekstrèmeman pridan. Kòmsi wè sa a kòmsi gen gen gen de dyagonal ou antre anndan l. li ka difisil pou w sòti. Mwen menm, m tande eksplikasyon Senatè Youri Latortue an. Li mete kèlkeswa Senatè an an defi pou di ke li menm e pa konsa l fè l. Men Senatè, se pa paske tout moun fè l, ou oblije fè l, si l pa bon. Paske, se gade m ap gade kòmsi èske l kòrèk wi. Paske nan tèt pa m li pa kòrèk. Nan tèt pa m li pa kòrèk. Ok paske m panse ke fòk sa ta fèt de manyè pi fòmèl fòk li ta fèt de manyè pi fòmèl paske menm si ou bay yon kat didantite ou mande pou yo fè chèk la sou non tèl moun etsetera e m sensèman m enkonfòtab mwen enkonfòtab serye wi mwen enkonfòtab. Pou mwen, pou mwen l pa t dwe fèt konsa. Pou mwen l pa t dwe fèt konsa. Paske, mwen menm, mwen menm, m pa konnen. Prive, an n gad l prive. Wè si se te prive, petèt ke m ta genyen, m ta pi souple nan sa m ap di a. Men lajan leta, gade, Sarkozy, Fillon, Avèk yon pakèt nèg ki ou wè ki nan kouri an Frans. Se de detay konsa, sa nou rele detay yo, e ke yo deside y ap fout yo nan prizon pou sa tou wi. Lè yo jwenn pa egzanp yon moun, tankou sa a, wè sa a se yon ka pa egzanp pou moun te al nan prizon. Yon moun gen tan di m wi se, se paske l abitye fèt konsa, gade, monchè y ap oblije mare tout moun yo nèt. Y ap oblije mare tout moun yo nèt, paske kèlke pa gen yon prensip ki di nul n'est censé ignorer la loi. Paske si w rive nan yon sitiyasyon kote, gade, madan Fillon yo te, yo te, Pénélope Fillon yo te, yo te kenbe l nan yon bagay konsa, son afè de anplwa fiktif. Oke? Yo jwenn pa egzanp si, bon ann di ke pa egzanp y ap odite bagay sa a. Men lè montan an, lè montan an nèk fèt sou non yon moun, men tan ki jan leta konnen? Konbyen kòb moun ki nan biwo yo touche? Kijan kijan leta konnen? Paske moun sa yo, an prensip nou dakò moun sa yo pa anrejistre pratikman jan m konprann li an la. Moun sa Gen de malfèktè k fè de bagay pi grav onivo di parleman. M pa di w gen yon nèg ki te depite nan Latibonit. Gon kouzen l, se yon kouzen l oubyen yon neve l ki vin kote m nan radyo a k vin montre m tout kopi chèk yo. Ke misye pran 75 mil goud nan chanm depite a chak mwa sou non misye, alòske malere a li menm pa ka peye lekòl pou 10 mil goud. Misye vin kote m. Li di mesye li ma wè, èske w wè? Èske w wè? Men li, men li, men li. Men a la sèl diferans, menm nèg sa a k vin kote m nan, misye sèten si depite a te di l ap pran 75 mil goud la, sou non l epi l t ap ba l yon vennsenk mil goud, li t ap dakò. La ankò se magouy. La ankò se kòripsyon. Oke? Sa vle di ke menm nèg ki vin plenyen, plenyen l plenyen paske yo pa ba li wi. Se pa plenyen l plenyen paske bagay la pa kòrèk sa k fèt la non, paske l pa jwenn ditou. Mwen menm, pou mwen, m pa konprann ke, ekout, Ann di ke senatè a di fòk se yon moun de konfyans ou ke ou fè ou fè chèk fè chèk la sou non l. E l di w moun de konfyans li se manman l. Ok. Sa ka rive. Manman m te fè manman m anpil konfyans. Manman m te konn jere de bagay konsa pou mwen. Dakò. Lè pa egzanp. Nan fen desanm, pou bagay zetrenn, men se manman m lonje anvlòp la ba li epi m di l, paske manman m chaje ak fiyèl, donk la jere fiyèl li yo. M ba l okipasyon, kontan. Men kounye a, ekout, gen yon fraz Senatè Youri Latortue di, pou m onèt avè nou, ki vin ban m rezon nan konviksyon m nan. Senatè a di. Moun ki t ap jere kowòdinasyon an avan, yo te konn pran kòb la epi yo pa peye moun yo. Bon, konprann byen. Nou wè sa k vin rive la? Nou wè sa k vin rive la? Moun nan pran kòb la, li, li chanje, e se te yon bagay konsa, e, kòman rele ti kòmè ki t ap denonse Kedlè Ogisten an? Se yon bagay konsa wi ti kòmè sa a te di. Gen yon pakèt chèk ki pase sou non l. epi l al depoze yo, epi lè l fini li pa gen yon dola ladan yo. Se te pwoblèm nan sa. Donk, sa di ke manmzèl ki t ap denonse Kedlè Ogisten an, se pa paske bagay la pa t sa. Si l si w te konsyan konsa bagay la pa t sa, eskize m, ou ta plis pa antre ladan. Pwoblèm nan se paske pataj la k poze pwoblèm nan. Se ankò e sa m ap di nou, paske moun yo pa sensè anpil fwa lè y ap pale. Pwoblèm nan se nan pataj la l poze, lè w byen gade. Paske si w fè l. Ou gen 2 mwa wap fèl ou aksepte fèl se paske ou te atann ou ko gon jan yo pral jere w epi yo pa jere w donk lè w rann ou kont ke bagay yo ap pede pase yo pase yo pase yo pase epi finalman ou pete lè plon e sak rive men se pa paske wap vann onètete non non e pa sa l ye non paske o depa depi lè yo diw yap fèl la ou te sipoze pa dakò ou te sipoze pa dakò. Ok Donk sa yo ki m pa konnen Mwen menm mwen menm mwen enkonfòtab avèk sa avèk sa yo Ok Mwen konfòtab Kounye a la e si m al verifye konbyen moun yo dwe yo dwe di chak senatè dwe genyen pa egzanp nan ekip yo pa egzanp nan kowòdinasyon an pa egzanp konbyen konbyen moun ou dwe genyen konbyen moun ou dwe genyen. M pa konnen. M pa konnen. Kounye a kisa salè yo dwe ye? M pa konnen. M sipoze chak senatè jere moun yo jan yo konnen. M sipoze chak senatè jere moun yo jan yo konnen. Ok? Metan si chak senatè jere moun yo jan yo konnen, sa vle di ke lè kounye a yo ta di y ap fè yon odit de tout lajan leta, Lajan sa yo ap flou. Lajan sa yo, yon nèg gen dwa eksplike m ke w ap jwenn pyès jistifikativ pou yo, etsetera. Mwen chè yon bon kontab piblik ap bloke sa. M si de sa. Yon bon kontab piblik ap bloke sa. Ou ka, ou ka nan bèl kouri pou sa. Pa rakonte m se 200 konbyen mil goud, pa rakonte m ni. Mwen di nou lajan leta menm si se te yon goud, lalwa. trè sevè a lega de moun k ap jere lajan leta. Se pou sa m di, si ou menm ou prè pou w kritike l, men, ekout, pa, pa rantre ladan. Pa rantre ladan. Ok? Pa rantre ladan. Sa vle di ke gen, m konprann, pa egzanp, gen de moun. ki trè sètènman yo ta renmn yon senatè ki di yo monchè tande non vin pale ou banm ou banm ou banm ou nif oubyen banm pyès ou ok epil di yo ok dakò siyen la ou jis siyen men ou gen dwa siyen yon kontra 100 mil goud 200 mil goud ou pa konnen epi lè ou fini kounya chak mwa senatè a lage yon 10 mil goud nan men w ou twò kontan paske ou pral travay pou li. Ou twò kontan ou pral travay pou li. Donk se e sa a wi ki vin rive la a. E se pou sa m kesyone l. Se pou sa ke pèsonn pa t dwe dakò l selon mwen menm. Mentan si yon nèg an fonksyon de règ kontabilite piblik, yon nèg esplike m ke e monchè se pa grav, si gen yon kontab ki vle di m se pa grav m pa gen pwoblèm. Pase m di nou sa se pa domèn mwen. Men, pa bliye non, pa bliye m gen antrepriz, donk sa vle di ke e mwen fè chèk toutan. Donk sa a mwen menm e m ta byen, m ta byen renmen l, yon nèg ki, yon nèg ki nan kontabilite ki di m, ban m wè, ban m li pou m wè. E m ap li pou nou, m ap li pou nou. E, ok. Tout chèk ki emèt a lòd de yon moun se pou li l ye. Ok. Sa son kontab ki demanti lòt kontab agreye a. Misye pa agreye non men gon lòt kontab, gon kontab agreye ki te di m si yo fon chèk sou non li pa oblije pou ou, gon kontab ki di m negatif. Depi yo fon chèk sou non se pou ou l ye. Ok. Kèlkeswa leta oubyen prive. Ok. E zanmi an di m pou mete aksan sou pwosedi de dekesman yo. Eske manman senatè a te bay pyès li pou dekese chèk pou li? Eske li li toujou prezan pou retire chèk yo? Si li pa prezan kiyès ki siyen pou li? Tout chèk ki sòti sou non yon moun se pou li l ye o premye chèf. Se pou lwayote ak onètete ki fè yon moun retounen kach la ba ou. Ok. Ok. E. Ok bon enben ok dakò pa gen pwoblèm banm banm pran.